Plèk plèk kepi boom non pam se kalash byenvini sou RBF mond kote souriw avèk bonèw ap toujou vini an premye rirr e bonheur first sou poko abone avèk channel lan profite abone avèl pandan jenerik lan paske nan video sa nou pral montrew 3 fason ou kapab fè lajan Avèk yon gwoup Facebook, kit ou se moderatè, kreyatè kontni, oubyen tou ou se jis yon manm, videyo sa ap trè itil. 3 fason ou kapab fè lajan avèk yon gwoup Facebook. Plèk plèk epi boum! 10 segond pou abone.

Nou espere ke w te abone pandan jenerik lan paske se wòl jenerik sa menm, se pou nouvo moun ki dekouvri chanèl lan kapab tou abone san pran tan. Gon pakèt moun ki pa konnen si yo kapab fè lajan avèk yon gwoup Facebook. Gen moun ki kreye gwoup Facebook, gwoup Facebook li gen nenpòt 1 milyon manm, men l poko janm panse fè lajan avèk gwoup sa. Gen moun tou ki sou yon pakèt gwoup. Ou ka avwe sa, se konbyen gwoup Facebook ou ye? Reponn sa nan kòmantè. Ou ka nan 10 gwoup Facebook, menm 20 gwoup Facebook, e yon bagay ke w ap remake se ke lè w konekte sou Facebook, premye bagay ki parèt sou fil daktyalite w, se bagay moun yo pibliye nan gwoup Facebook yo. Sa fè lontan ke Facebook fonksyone konsa. Enben, ou al dekouvri konnya la menm 3 fason w kapab fè lajan avèk yon gwoup Facebook ki tou se moderatè. Sa vle di moun k ap administre gwoup lan, ki tou se kreyatè gwoup lan. Sa vle di ou kreye gwoup ou menm, oubyen tou ki tou se jis yon senp manm. N ap ba w 3 fason ou kapab fè lajan avèk yon gwoup Facebook. 2 premye yo mete aksan sitou sou moderatè a ki kreyatè gwoup, epi dènye a li menm, li pou tout moun nèt. Premye fason ou kapab fè la a, nan yon gwoup Facebook, kit ou se moderatè, kit ou se kreyatè oubyen kit ou se yon senp manm, se fè piblisite pou pwodwi w yo avèk sèvis ou. Ki kote ou konnen lè w pibliye yon bagay sou Facebook ou ka atenn plis moun? Li pa lòt kote ke sou gwoup Facebook yo. Pase imedyatman ou pibliye yon bagay sou yon gwoup Facebook, tout manm ki sou gwoup Facebook lan, yo resevwa yon notifikasyon ke yon videyo pibliye, apresa imedyatman yo monte sou Facebook, Premye bagay ki apare nan fil daktyalite yo, se sa manb gwoup lan pibliye. Sa prèske pa valab sou paj ankò paske paj lan reach lan yon ti jan bese, yon jou ou te pou kont tou. M sezi wè, m souvan ri, lè yon pakèt moun ka pibliye bagay biznis yo sou kont pèsonèl yo. Sa vle di moun nan imajine ke zanmi l yo se yo ki achtè yo. Poutan manti, gen yon diferans ant zanmi w sou Facebook avèk kliyan w sou Facebook. Nan yon gwoup ki gen rapò avèk pwodui pou ap pwomouv lan, tan, tankou la si w se yon moun ki vann bagay ki gen rapò avèk bèt, ou ka antre nan yon gwoup Facebook ki pale de bèt, swa de chen oubyen de cha, epi w vann pwodui ke w fè ki gen rapò avèk bagay sa yo. Sa vle di, w al nan yon gwoup, ou enskri nan yon gwoup ki gen rapò avèk nich ou, avèk pwodui ke w ap vann lan, apre sa ou fè piblikasyon detanzantan sou gwoup sa, e se konsa w ap jwenn yon pakèt. Kòman vann sèvis ou? Imajine w se yon avoka. Ou se yon kontab. Oubyen tou ou gon lòt metye ki mande pou moun konnen ou pou yo kapab adrese avè w, chèche sèvis ou. Ou se yon psikològ tou. Ou bezwen gwoup Facebook yo paske se la w ap kapab atenn anpil moun pou kapab pale de aktivite w fè a, kijan de aktivite w fè, ki tarif ou epi ou pibliye l sou gwoup Facebook yo. Sa se premye fason ou kapab fè lajan avèk gwoup Facebook se. Fè piblisite pou pwòp pwodui pa w avèk sèvis ou kapab bay. Dezyèm fason ou kapab fè lajan avèk yon gwoup Facebook se tounen yon enfliyansè, sitou lè ou se yon moderatè oubyen se ou menm ki kreye gwoup ou. Sa yon ti jan fòkè anpil, ou fin kreye gwoup ou, pou se lòt moun ki vòlè vedèt la nan men w. Ou kreye gwoup lan, se ou ki moderatè, se ou ki kreyatè gwoup lan, Poutan se pa ou ki an vedèt nan gwoup lan, se pa sa w pibliye yo ki anlè nan gwoup lan, men bon w ka jere tout bagay sa yo. Ou kapab epengle piblikasyon pa w yo pou fè yo parèt anlè nan gwoup lan nèt. Apre sa, lè yon moun bezwen fon piblisite sou gwoup lan tou, li ta renmen plis moun wè l, li kapab kontakte w epi ou menm w ap epengle piblikasyon li anlè. Sa vle di nenpòt lè yon moun monte sou gwoup lan, se sa l te pibliye an moun ap epengle. Apre sa, ou kapab fè patenarya avèk moun. fè fè patenarya avèk mak, ou kapab fè piblisite pou yo. Ou kapab fè live tou avèk moun ki gen pwodwi pou vann oubyen tou ki gen sèvis paske se ou k kreyatè gwoup lan, se ou menm ki ap administre gwoup lan. Sa vle di pa kite moun vòlè vedèt ou lè se ou ki kreye gwoup ou, lè se ou ki moderatè an, ou pa kite moun vòlè vedèt ou paw la sou gwoup lan. Si moun nan ap pibliye yon bagay sou gwoup ou te kreye an ki pral ba yo revni, ou sipoze bloke piblikasyon sa a pou w kontakte moun nan pou l di pa gen pwoblèm ou pibliye sou gwoup sa a, men avan w pibliye, vi ke se mwen k kreye gwoup lan e se mwen menm ki fè l grandi, se mwen menm ki jere piblikasyon yo, gon kontribisyon ke w ap bay pou gwoup lan kapab toujou byen mache. Se konsa, gen seri de moun ki gen seri de gwoup Facebook, gen de bagay pou pibliye yo, ou peye nenpòt 5 dola ameriken. E pou yo kapab epengle yon pil gason kou w, sa vle di pou nenpòt lè yon moun monte sou pil la, pou se pil gason sa l wè an premye, ou peye li. Sa vle di lè w se kreyatè avèk yon moderatè gwoup Facebook, ou gen yon pakèt posiblite pou w fè lajan. Ou ka fè piblisite pou mak avèk pwodui moun, tankou w ka fè live ansanm avèk seri de moun. gen pwodwi oubyen sèvis pou vann. Lèfini tou, ou ka jere tout sa k gen rapò avèk lajan k ap pibliye sou group ou an. Ou bloke yo, apre sa ou di moun nan si l anvi pibliye l, men tèl tarif l ap ba ou. Se konsa, se dezyèm fason ou kapab fè lajan. Avèk yon gwoup Facebook, se tounen yon enfliyansè sou gwoup ou an. Oubyen, tounen moun ki pi enfliyan ki jere tout bagay k ap pase sou gwoup lan reyèlman. Twazyèm fason w kapab fè lajan sou yon gwoup Facebook e sesi, kit ou se moderatè, kreyatè oubyen tou kit ou se senp ou son senp manm, se gras avèk afilyasyon. Kisa ki afilyasyon? M pale de sa nan plizyè videyo, men m ap fè yon ti rezime pou ou tou piti. Se fòt ajoute gon zanmi w. Zanmi w lan gon bon telefòn li anvi vann, pa egzanp. Epi tou zanmi w lan di, yo, gon telefòn mwen anvi vann, men m pa konn kiyès pou m vann li. Epi ou menm, Ou ou di zanmi w lan ba w foto telefòn nan epi tou ou fè foto telefòn nan epi tou ou chèche yon moun ki ka achte telefòn nan epi moun sa li di w wi li enterese pou pou l achte telefòn nan ebyen w di konsa lè w rive kot zanmi m nan di zanmi m nan se mwen menm ki voye w epi zanmi m nan ap vann ou telefòn nan kounye a moun nan ale kot zanmi w lan li di se ou ki voye l epi dil lan fèt Men sak pran Dylan fin fèt zanmi sa ki te gen telefòn nan ki te diw sa se ou ki fèl jwenn moun nan li gon pousantaj kel ba ou nan kòb li vann tèl ki jan afilyasyon an ye sou entènèt ou enskri sou yon sit afilyasyon ki gen seri de pwodwi ki kapab fizik, nimerik oubyen nenpòt tip de pwodwi gen gen tou se fòmasyon yo ye. Epitou, pouman pou ou fon demand pou aplike. Lè w aplike, yo ba w yon link. Gras a link sa, ou kapab al pibliye sou Facebook, ou fè videyo oubyen tou ou just fon foto epi w pibliye yon atik nan yon gwoup Facebook. Apre sa, tout moun ki pase pa link sa yo te ba ou, ki achte pwodwi an, ou touche yon komisyon. Kisa m rele yon komisyon? Tankou. Si pwodwi an vann 50 dola ameriken, sa ka rive pa rapò a jan ke yo vann pwodwi an ansanm avèk tip de komisyon ke yo bay yo, li kapab 50 pousan. Sa vle di imediatman ou vann yon pwodwi pou 50 dola ameriken, ou vann yon fòmasyon pou 50 dola ameriken, ou fè 25 dola ameriken. E gwoup Facebook yo, li fasil pou fè afiliasyon sou yo. Men sa sa pou jere, fò w bat ke tip de pwodwi w ap pwone nan afiliasyon yo, Pwodwi sa yo gen rapò avèk sijè k ap debat nan gwoup la, gen rapò avèk tèm gwoup la. Pou moun ki poko twò klè nan afilyasyon yo, moun ki ta renmen enskri nan yon pwogram afilyasyon, li senp, ou prale nan deskripsyon videyo sa a, epi w ap jwenn yon link, yon link, w ap klike sou link lan. Apre sa, w ap kapab enskri nan pwogram afilyasyon ki trè fasil. Oubyen tou, ou pa ale nan premye kòmantè lan, m ap mete l nan premye kòmantè videyo a pou ou tou, pase m sur ke gen moun ki pa menm konn ki sa k deskripsyon yon videyo. Ou ale nan premye kòmantè lan. Ou ale nan premye kòmantè lan, apre sa, w ap jwenn yon lenk. Gras a lenk sa a, ou klike sou li, apre sa, w ap ka enskri nan pwogram afilyasyon. Sa vle di, ou ale sou yon platfòm, ou pral gade ki fòmasyon ke yo pwopoze. Ki pwodwi ki genyen. Epi tou ou menm ou fon demand ya ba w link akoz de link sa yo wap pwomote yo sou Facebook chak lè yon moun pase pa link ou an pou l achte yon fòmasyon oubyen yon pwodwi ou gen yon komisyon. Sa se twazyèm fason ou kapab fè lajan avèk yon gwoup Facebook se gras avèk afilyasyon. Ti pwoblèm pou w ka vin genyen se parapwa dezyèm teknik ou te bay la sèke lè tankou se kreyatè yon gwoup fòk ou kapab moun ki pi enfliyan nan gwoup lan. Sa vle di gen seri de gwoup ou ka al pibliye sou yo epi mèt gwoup lan kontakte w li di non, si l si l dakò sa, imedyatman gen yon vòt, gen yon pousantaj pou wap ba li. Se sèl ti enkonvenyan sa. Kidonk, pou jan de enkonvenyan sa yo pa frape w, non sèlman ou fin enskri nan nan link lan, sou sit lan, apresa ou kapab al gade nan videyo sa. n ap mete nan fen videyo a sou ekran an, kòman pou kapab kreye yon gwo gwoup Facebook. Si w te renmen videyo sa a, epi w renmen jan de videyo sa yo, videyo k ap ba w konsèy, tutoriel, k ap ba w fon, ou tonbe sou bon chanèl, pa bliye abone pou w pa rate okenn nan pwochen videyo. Videyo nou yo soti chak mèkredi, chak mèkredi yon tuto ou enfo, epi chak vandredi. On video funny, men funny san deranje moral. Sa vle di, pa la pa kote pou nou pral fè bagay ki imoral oubyen timoun pa ka gade. N ap ba w fun, men san deranje moral ou. Souvan, se nan lari a n ye, n ap poze moun yo kesyon oubyen nou just antre nou. N ap fè pou pa rate okenn nan pwochen video nou yo, paske se sa nou fè menm isi. Souri w avèk bonè w ap toujou vini an premye, tout sa ki ka fè souri w, tout sa ki ka fè bonè w, w ap jwenn yo la nan RBF, Rire et Bonheur First.